Patizan, zanmi, konpatriyòt, kèlkeswa kote w ye, se yon onè pou ki nou kapab salye w oubyen pale ansanm avèk ou de pwojè Vizyon 2040 e osi tou patenarya ke nou menm nou ap travay pou ke nou kapab fè avèk gwoup Côte Caraïbes e osi Di ou kòman ke ou kapab envesti nan pwojè sa a ansanm avèk nou ki se yon pwojè devlopman prive. Enben, kòm ou konnen l deja se patizan ou, se Brutus ki genyen lonè pou ke nou kapab pale ankò pou kapab esplike ou ki dezyèm fason ke yon moun kapab envesti nan pwojè devlopman rejyon Gran Sid la. Nou deja di ou deja premye fason an se ede. mobilize ase de moun ki soti nan rejyon Gran Sid lan. Lè nou di rejyon Gran Sid, se Sid, Sidès, Grandans avèk Nip ki fè rejyon sa. Pou ke nou kapab atenn objektif de 10.000 Ayisyen ki soti nan rejyon an ki ap viv swa nan dyaspora oubyen an Ayiti. Sa se klè. Dezyèm fason pou moun kapab envesti nan pwojè a, nou ap travay ant kot Karayib, Gwoup Kot Karayib e nou menm ki nan Vizyon 2040 pou ke nou kapab mete yon strikti administratif apre ke nou fin siyen yon akò de patenarya avèk Gwoup Kot Karayib ki se yon gwoup ki depi lontan ki tap travay sou menm pwojè devlopman rejyon Gran Sid la oubyen ki tap travay sou pwojè èpòt Aken an. Anben nou menm ki pral travay ansanm avèk yo. Nou vle dabò gen yon akò, yon patenarya ansanm avèk yo. Epi yn fwa ke nou fin fè sa, nou pral travay pou n mete sou pye yon strikti administratif, epi aprè ke nou fin mete strikti administratif sa a, kounye a nou pral ale pou ke nou kapab ouvri 2 kont, 2 fon de devlopman pou rejyon gran sid lan, ki pral la espesyalman pou ke moun ki pral envesti oubyen vle envesti. envesti nan pwojè a oubyen moun ki pral envestisè ki pou envesti nan pwojè devlopman rejyon Gran Sid lan, moun sa yo kapab ale nan bank sa yo ke nou pral di w ki pral swa bank TD Ameritrade oubyen tou Fidelity Bank kote ke w kapab ale nan bank sa yo disi novanm, desanm. Ebyen kounye a ou kapab ranpli yon fòmilè epi konsa ou kapab depoze e kòb ke ou vle envesti a sou sou kont 4 a 40 oubyen sou fon de devlopman ke nou menm nou pral sètop ansanm avèk yo atravè de bank sa. Men anpil moun tou mande konbyen kòb yo kapab bezwen pou yo envesti. Nou toujou di ou sa. Pi piti kòb ke nou bezwen pou ke chak envestisè yo kapab envesti nan pwojè a se anviwon Se anviwon 2500 dola. Pou ki rezon 2500 dola? Pase nou bezwen 10.000 moun. E nou deja gon prè de 1200 ou byen 1225 moun deja ki deja la, ki prè pou envesti nan pwojè. E byen, kounye a nou vle atenn objektif nou, nou pa vle mobilize tout pil moun sa yo epi pou nou pa atenn objektif la. Se nan rezon sa ke nou di ke se pi piti se 2500. Anben kounye a lè w ale nan 2 bank sa yo, w ap bay non pwojè a, epi yo menm y ap asepte kòb la nan men w. Epi yo menm tou, y ap kominike ansanm avèk nou e y ap di n ou menm ou te patisipe. Oubyen tou, pou w kapab fè l pli senp, ou kapab vizite wèbsayt nou ki se vision2040.org, w ap jwenn tout enfòmasyon. Kòman ou kapab patisipe? Kòman ou kapab get envòlv? Kòman ou kapab envesti nan pwojè devlopman ke n ap fè pou rejyon Gran Sid lan? Nou di rejyon Gran Sid, men lè pwojè devlopman an fèt, yon èpòt fèt nan Aken ki pral la pou desèvi tout rejyon Sid, Sidès, Grandans, Nip lan, se pou peyi a pa pye. Se pou nou Ayisyen. Espesyalman ou menm ki. ap bezwen antre soti an Ayiti oubyen lòt moun tou p ap bezwen antre soti men ki pral bezwen pou yo kapab jwenn travay atravè rejyon Gran Sid lan. Anben ou menm patizan ki ta vle jwenn ansanm avèk nou pou ke nou kapab reyalize pwojè èpòt entènasyonal sa, yon èpòt entènasyonal modèn nan peyi a oubyen nan rejyon Gran Sid lan, jwenn avèk nou, vizite wèbsayt nou oubyen pataje oubyen. Like paj sa pou nou oubyen like videyo a oubyen pataje l pou nou konsa lòt zanmi konpatriyòt yo kapab wè efò ke nou menm nap travay pou n fè kolektifman pou ke n kapab atenn objektif sa pou la premyè fwa ke nap travay pou ke n kapab an travay ansanm antanke ayisyen pou n atenn yon bagay san ke se pa moun ki fè pou nou an nou wè kòman ansanm nou kapab di linyon fè lafòs. Se te zanmi w se te Brutus pou vizyon 2040.